Tout sa kap di la se de bagay ki verifye. Ok. E se pou sa lè moun mande la pawòl nou ba yo la pawòl. Mentnan, gouvènman an vini pran yon ansanm de desizyon, pami desizyon sa yo, yo mande lè w ap aplike pou azil, ou dwe peye 100 dola frè aplikasyon an. E aprè, ap nan menm desizyon sa yo, li te di, Chak ane ou dwe peye 100 dola. Ebyen, genyen yon òganizasyon ki rele ASAP ki regwoupe des demandeurs d'asile, des immigrants. Òganizasyon sa se youn nan gwo òganizasyon k ap defann imigran yo, ki genyen de ansyen jij, de avoka, de moun ki nan, m ta di, k ap defann dwa moun, ki fè pati de òganizasyon sa, ASAP. Ok. Donk yo te pote plent kont desizyon sa a lefèt ke te gen anpil konfizyon nan fason pou moun yo peye 100 dola chak ane a. Paske yo te di w pandan azil ou a pending, chak ane ou dwe peye 100 dola. Gen moun ki te kòmanse peye l. Ebyen lè ASAP pote plent, ebyen gen on jij ki bloke bagay sa a tanporèman, li di Gouvènman an pa vini avèk yon plan inifòm, yon plan byen detèmine pou di moun yo kijan yo dwe peye frè a e si yo pa peye l kisa sa genyen kòm konsekans. Nan moman n ap pale la a, jij la li bloke desizyon sa a. Donk sa vle di yon moun ki te gen pou peye 100 dola chak ane a ou potko peye l, ou mèt tann men fòk ou rete enfòme paske tanporèman, Desizyon sa a, li menm, li bloke. Donk sa vle di si w te fè azil ou an 2023, ou pa bezwen, ou pot ko peye 100 dola, ou pa bezwen enkyete w, menm si w ale nan tribinal, jij la pa pral mande w si w te peye 100 dola anyèl la, paske, enbyen, nan moman la gen yon jij federal ki bloke, enbyen, desizyon sa a tanporèman e se pou rezon sa a w ap wè uscis te konn te kòmanse voye lèt bay moun. Jpou yo mande w pou peye 100 dola donk yo fon kanpe sou sa paske depi la jistis pale se fini euh nou raple nou e jedi ki sot pase la te gon nouvèl ki tap toune an bouk sou rezo sosyo kisa nouvèl la di te genyen 19 ayisyen ki tap tante rantre Kanada anba fil. E tanperati la te tèlman, li te tèlman fè fwa, pami 19 moun sa yo te oblije mennen 8 ladan yo lopital. E sa ki te malere, te genyen anviwon 2 timoun ki aje de 1 a 3 zan. Timoun sa yo tou yo te oblije transpòte yo lopital an ijans paske jan m sot di nou an tanperati la nan epòk la yo di l te mwens 22, lòt di mwens 22, donk s on bagay ekstraòdinè e nouvèl yo rapòte ke moun sa yo pa t genyen de ekipman apwopriye. Mentnan yo arete moun sa yo e yo tout yo mande azil donk pou lenstan y ap pwosès. Yo e depi w mande azil, yo p ap depòte w dan limedya. Y ap ba w chans pou yo kapab tande w. Mentnan, anpil moun anvizaje opsyon Kanada. Sa mwen vle nou konprann, piga n panse ke lè w rive Kanada, tout è fini, tout è toke. Kanada se yon peyi lalwa l ye. Mentnan, si w prale Kanada, fòk ou mete nan tèt ou, ou pral mande azil. Sa vle di ou pa sèlman rive Kanada, swa yo ba ou tps oubyen yo ban w I-94, non non non. Donk lè w rive, lefèt ke w rantre ilegal, y ap pwosede ak arestasyon w. Mentnan depi w fè, depi w di, depi w depi w mande azil, Yo pa pral depòte w rapidman, donk yo pral ba w chans e pou w genyen yon tribinal imigrasyon ki tande w. Kanada rekonèt ke sitiyasyon Ayiti a li konplike, men lè y ap trete demand azil yo, yo pa trete yo sou baz kondisyon jeneral peyi a. Kisa sa vle di? Mennen si w ap planifye pou w al. Pou al Kanada, efektivman, sitiyasyon an konplike pa bò isit. Donk, ou gen yon gouvènman ki li menm k ap fonksyone tout an vyolasyon dwa imigran ki pa nan kesyon e ki pa rekonèt ke sa k ap pase lakay ou a. Donk, yo menm se depòtasyon yo vle fè. Donk, ou twouve w nan yon sitiyasyon kote ou pa ka tounen lakay ou. Efektivman, ou kapab, si gen posiblite pou w al Kanada, ou ka toujou al mande azil. Men ou dwe prepare w davantaj. Paske, lè ou rive, premye bagay yo pral fè, yo pral fè background check, fè foto pou ou. Mentnan, si yo pa ka verifye idantite w, si w pa gen yon paspò, yon dokiman ki. Jiskaske yo gen posiblite pou yo verifye idantite w. Paske, Kanada pa jwe avèk kesyon sekirite a. Sekirite entèn nan, donk yo pa jwe a sa. Mentnan si w gen mwayen yo verifye idantite w, apre sa y ap ba w tout asistans nesesè, pami lèkèl y ap ba w mwayen pou w travay, yo kapab ba w de ti akonpayman, ou konprann, pèmèt ke w swa yo ba w lojman bagay sa yo, men w ap genyen pou w ale nan tribinal menm jan a isit. E lè w rive fòk ou kapab konvenk jij ki pral tande w la. An nou di ke ou tande tout moun pral Canada wale. Ou pa gen yon istwa. Lèm di ou pa gen yon istwa sa vle di ou pa gen yon statement pou al konvenk tribinal imigrasyon lè ou rive Canada, ebyen lè jij la tande dosye ou la si pèsonèlman ou pa ka konvenk li, a se moman la li pral òdone, li pral mande ou pou kite peyi a. E yo pral baw 2 posiblite, swa ou antre nan lojik self deportation nan oubyen yo depòte ou. Genyen yon sitwayen, yon ayisyen ki tap viv. An Ajantin, misye marye avèk on Ajantin epi pa la suit y al Kanada. Lè yo rive, yo fè demand dazil, azil yo a pa apwouve. E yo mande yo pou yo kite tèritwa a, yo oblije kite l. Gen yon delè pou yo kite tèritwa a. Se vre, ebyen Ayisyen an di sitiyasyon lakay li pa bon, gen ensekirite, donk li pè pou l tounen lakay li. Kounye a, yo kesyone l lefètke l t ap viv an Ajantin avèk madanm li. Donk Argentine son peyi ki ki stab ok ki pa gen ensekirite donk yo paka pwouve ke yo tap pèsekite yo Canada ebyen yo mande yo jantiman yo ba yo delè pou yo kite donk yo oblije aranje yo pou yo kite tèritwa la nan delè ke yo ba yo yo mande pou yo kite la donk sa vle di e sa mwen te vle fè nou konnen moun ki toujou branche avèk nou yo donk ou ka toujou anvizaje opsyon Canada. Si gen posiblite pou ale, donk li se yon pi bòn opsyon pa rapò ak sa k ap pase la, paske e moun yo tèlman egzajere isit, gen de moun ki gen azil yo ki pending, ki gen kat travay ki valid, malgre sa yo arete w, e lè yo arete w, mentnan si ou te rantre pa fontyè, ou gen dwa pa elijib pou libere sou kosyon, e si w se yon moun ki te rantre nan peyi a legalman, Lè sa a, ou pral oblije peye senk, sèt, ui mil dola bond pou yo kapab libere w sou kosyon. Fòk ou pran avoka. Mentnan, si gen posiblite, ok, ou gen yon opsyon ou kapab ale Kanada. Donk, se yon bon opsyon, se yon opsyon ki anvizajab, men an menm tan, donk fòk ou pa just pote boure pou panse ke tout bagay, depi ou rive, yo resevwa w, tout bagay ok. Donk, sa vle di fòk ou gen yon statement, fòk ou prepare w davantaj paske ou pral genyen pou kontinye mache nan tribinal. ok pi wè ou panse ou tap mache nan tribinal la epi lè ou rive Canada sa fini donk ou pral kontinye mache nan tribinal e lè ou ale devan ebyen jij ki pral tande w la pèsonèlman fòk ou moutre l ke lavi w te an danje ok fòk ou moutre l ke si w tounen an an Ayiti lavi w ka an danje donk a se moman la si ou konvenk jij la ou pral gon stati refijye epi kèlke zane pli ta wap ka aplike pou rezidans donk gen anpil moun. Te toujou panse ke opsyon Kanada se ke ou rive Kanada epi ou tou kòrèk, ou tou a rezidans ou. Efektivman li pi fasil paske Kanada tretman dosye yo fèt an tout ekite ok. Donk ou pa gen yon gouvènman k ap presipite, ou pa gen yon gouvènman k ap fòse ou ale kite peyi a. Donk si ou kapab pwouve ke e pa A plis B si w tounen an Ayiti lavi w ap an danje, a se moman la li pli fasil pou jwenn yon stati refijye e answit pou a pou kapab vin rezide nan peyi a, men fòk ou prepare w davantaj. Ok, epi pou opsyon Kanada a, jan m sot di l la, m panse ke moman sa a li pa pwopis pou moun k ap riske vi yo pou rantre anba fil yo. Paske li fè frèt anpil, anpil, anpil. E pa bliye, mwen di nou, nan 19 moun yo te kenbe a, yo te oblije ale ak 8 ladan yo lopital. Moun sa yo te nan yon sitiyasyon ki enptipe konplike, e se pa rapò avèk fredi la. Donk, nou dwe. E fè trè atansyon dèfwa ou konn pral chèche lavi epi se detwi ou detwi lavi. Donk li pa enteresan non sèlman li riske ok se yon risk ou pran donk li pa vrèman enteresan pou fèl konsa e daprè enfòmasyon yo moun ki pi fasil kapab antre Kanada se yon moun ki te gen viza deja oubyen si w gen de fanmi pwòch kap viv Kanada ou gen frè w ou gen sè w ou gen manman w ou gen papa w ou gen gran pè w Depi avèk de dokiman an men, ou kapab pwouve ki lyen ou genyen avèk moun sa kap viv lotbò a, a se moman ou kapab ale ou fè demand azil la epi moun nan li vin chèche w sou fwontyè la. Men si ou pa gen moun ki pou resevwa w, donk ou pa gen moun ki, ou pa ka, moun nan pa ka pwouve tou gon lyen fami, familyal antre ou menm avèl, swa atravè batistè oubyen ak de nesans, li ka on ti jan konplike. E m gon istwa la ki pase resamman la a, sa ki pase gen yon fanmi ki tap tante ale Canada, donk se yon fanmi ki marye men gen youn ladan yo, gen youn nan koup yo ki gen sèl lòt bò a, lè yo rive yo fin tande yo, yo di se moun nan koup la, se moun ki gen sèl la, se li ki elijib. Donk lòt moun nan malgre yo te marye, yo pat vle l rantre. E kisa, lè ka sa a rive kisa yo fè, yo remèt ou bay imigrasyon Etazini. Donk fòk nou konn tout risk ki gen nan kesyon an, paske si ou pote tèt ou ale, ou pa ka pwouve ke ou gen yon fanmi pwòch ou pa de dokiman ki ap resevwa w, e yo pa dakò zanmi, yo p menm kouzen yo pa dakò, se yo pale de frè, sè, manman, papa, pitit, ok, donk si ou rive sou fwontyè la ou pa ka pwouve ou gen yon moun konsa ki pou resevwa w, a se moman kisa y ap fè, yo p ap kenbe w, y ap remèt ou ba imigrasyon Etazini. E nou konn sa bagay la ye. Depi yo remèt ou bay, se kòmsi ou tou anndan, ou anndan nèt. Donk chèche enfòme, chèche gen bon jan enfòmasyon pou nou kapab pa al mete tèt nou nan pwoblèm. Yon bòn nouvèl e pou moun ki abite Nouyòk yo, bon m pa konn si nou si n ap rele l yon bòn nouvèl, men mwen m konsidere l s on bòn nouvèl. E gouvènman gen zye sou Nouyòk. E se poutèt sa nan eleksyon ki te genyen pou majistra vil Nouyòk, nou wè prezidan an te met pye l atè. E prezidan an te rive yon kote, li te oblije al sipòte yon ansyen demokrat anfas, kòman misye rele, Mamdani? Oke, prezidan te trete aktyèl majistra a, majistra eli a, de kominis. Donk anpil presyon t ap bay pou misye pa t rive majistra. E finalman misye rive majistra. Donk sa vle di Nouyòk se on vil ki trè enpòtan oubyen state la menm li trè enpòtan pou aktyèl administrasyon an. Mentnan te gon batay legal pou kesyon lisans nou konnen Nouyòk menm jan a New Jersey, menm jan a Machasosèt avèk anpil lòt state ankò, Se de stet menm si ou pa genyen yon stati legal ebyen yo pèmèt ke imigran kondwi. Yo bay imigran driver license. Sa vle di kisa ou bezwen pou fè driver license ou nan New York? On paspò sèlman. Ou bezwen on paspò ki valid. Ou pa bezwen kat travay, ou pa bezwen rezidans, ou pa bezwen sosyal. Te gon aksidan ki te fèt Epi, malerezman, imigran sa ki te enplike nan aksidan ki te antò a, misye pa t gen yon stati legal. Epi, yo te tou pwofite politize kesyon an e gouvènman an te pote, ye, yon prèv d'adrès. Alò, m ap pale, ye, prèv d'adrès la fòk, ye, fòk ou bay li. Oke, Oli Moyiz, mèsi pou enfòmasyon an. Oke. So, yo te rele, gouvènman an te rele State New York. nan tribinal pou kesyon sa a. Ebyen 23 jwen ki sot pase la, lajistis rejte demand gouvènman an ki te mande ebyen pou on moun gen Nouyòk nan state la fòk ou gon stati legal pou state la sispann bay imigran ki ilegal lisans, ebyen gon jij ki rejte l paske kisa E E State New York li menm li avanse kòm agiman, li di lè moun yo pa gen stati, yo kondwi kanmenm. Yo kondwi san lisans, yo kondwi san asirans. E a se moman la lè gon aksidan, ebyen e dega yo, yo vin plis, yo vin, yo vin plis ogmante paske pou ki rezon? Nou konnen wòl asirans la li menm. Li la pou pèmèt ke e lè gen aksidan pou asirans la li menm li take over nan sa ki gen pou wè avèk responsabilite yo, si gen moun ki blese kal lopital, si gen machin ki kraze se asirans la ki pou peye l, e konpayi asirans yo yo pap baw asirans si w pa gen yon lisans ki valid. Ebyen State New York di pou evite ebyen lè gen aksidan paske kit yo bay imigran yo lisans kit yo pa ba yo gen k pral kondwi kanmenm ebyen State la di pou evite donk menm si moun nan nan yon sitiyasyon kote l pa gen stati donk y ap pèmèt ke moun nan ka fon lisans epi a se moman la li pral gen asirans sou machin li an si tout fwa gen yon aksidan mentnan pou asirans la li menm li ka kouvri Responsablite finansyè yo. Ebyen, jij la li menm li te apiye l bò kote agiman State la e yo rejte ebyen demand gouvènman an te fè pou pa pou anpeche de imigran ki pa gen papye pou yo gen lisans Nouyòk. Donk sa vle di ke si ou Nouyòk, menm si tps ou fini, w ap toujou ka renouvle lisans ou e jan sa te konn fèt la, m pa konnen nan Noudyèze si sa toujou konsa, m pa konnen nan Machasosèt si sa toujou konsa, m pa konnen si nan Kalifò ni nya si sa toujou konsa men pou Nouyòk jiska prezan e jan Oli Moyiz sot di a ou gen prèv dadrès, ou gen paspò, y ap ba ou lisans ou pou 5 an e pou kapab, ebyen, kondwi. Konsekans! Mentnan. Lè gouvènman an konnen ke majorite moun k ap kondwi, alò pou m di majorite imigran k ap kondwi yo, yo gen lisans la, men yo pa gen lisans la based on legal status, sa vle di se pou yon stati legal yo genyen ki ba yo dwa a lisans la, donk sa vle di ke ice pral toujou kontinye pou l. E ice pral toujou kontinye met e kanpe moun kap kondwi. Donk sa vle di menm si ou genyen lisans, si ou pa gen yon stati fòk ou fè prudan. Ou pa ka ap pote boure, ou sou tout e wout anlè, ou nan tout kote, non non non. Donk ou ka toujou gen lisans la, men lè w ap sòti fòk ou mezire deplasman ou yo. Paske lefèt ke ice kanpe w lonje lisans la bay, li pa pral konsidere sa kòm yon stati. Donk yo konnen ke ebyen New York se yon state ki bay imigran ki pa gen papye lisans, yap toujou kontinye poul over e lè yo kanpew si w paka pwouve w gon stati legal a se moman la ok donk yo prale avèk ou donk fòk nou fè trè trè trè trè trè atansyon e nan bagay sa paske nou konnen gouvènman li menm donk li pase yon vitès siperyè e nan mi janvye ki pral vin la. Dòk e Tom Homan deja anonse gen anviwon ebyen 10,000 nouvo ajan yo pral mete sou beton an e yo pral triple ebyen prezans yo sou beton an. Dòk e anpil pridans menm si ou gen lisans la e Oli Moyiz sot di yo pa ka kanpe moun Nouyòk e mwen pa verifye enfòmasyon sa men menm si se ta vre dòk li toujou mande pou nou fè pridans paske nan moman la nou wè kòman bagay yo ye. E gen de moun ki tou chwazi pa pran lari menm paske e sitiyasyon an li menm li on ti jan konplike. Ok nou pral pale lòt koze e nou pral pale lòt koze moun ki poko falo falo pou lè nou live pou nou kapab jwenn notifikasyon. Sa mwen konnen Nan California, a pati de Janvye 2026, ice pa ka sikile nan state la avèk mask nan figi yo ankò. Paske California gen yon lwa yo pran, yo di, depi se lapolis, ajan federal, ou nan lari, fòk yo ka wè vizaj ou. Nou konnen ajan ice yo, yo toujou bare vizaj yo. E depi ou bare vizaj ou, se di ou di tèt ou sa w ap fè a li pa fin kòrèk. Donk mentnan gon lwa ki vote nan California, donk a pati 2 janvye 2026, ebyen tout operasyon si ice li menm lap opere nan state la, ebyen li oblije ebyen debare figil. Donk m pa konnen eske state yo gen pouvwa pou anpeche ebyen ice li menm li fè dè arestasyon. Mwen konnen nan Washington DC tou, Gen on jij ki te pran yon desizyon ki di yo pa ka just kanpe yon moun san yo pa gen yon rezon valab. Donk sa vle di yon nèg wè w nan lari la, le fèt ke w gen aksan, le fèt ke w sanble avèk Ayisyen, le fèt ke w sanble avèk yon Spanish pou yo jis arete w konsa. Nan Washington gen yon lwa ki sòti konsa, yo di pou ice arete yon moun fòk li gen manda oubyen fòk li gen yon rezon valab. Donk rezon valab la se pa jis gade w epi yo di nonm sa sanble yon imigran bon yo rive sou ou. Donk fòk yo pa fè bagay la sou yon baz rasis, donk sou yon baz diskriminasyon, fòk yo gen yon bòn rezon oubyen yo genyen yon manda ki otorize yo pou yo fè, ebyen dezarestasyon nan e. Washington. Yè so nan state New York, non pa gen New York, la polis nan New York pa kolabore avèk ice e se menm bagay la tou pou e California donk gen yon pakèt state nan majorite state e demokrat yo ebyen lè w pran Boston tou e la polis pa kolabore avèk ice donk state e demokrat yo yo menm yo plizoumwen ap pwoteje imigran yo. Si w fè azil yo rele w vit eske se yon pwoblèm? Ok ahh rele vit nan dosye azil la fòk nou konnen poukisa gouvènman pran desizyon sa. Youn nan bagay gouvènman gen gwo pwoblèm avè l se azil la. E paske pou gouvènman an yo fè konnen ke ebyen anpil imigran vin pwofite de azil la. E gen anpil efò k ap fèt la pou fè modifikasyon nan lwa azil la. Paske gon pakèt moun ki aplike pou azil, yo pa elijib pou li. E youn nan desizyon gouvènman pran, alò se pa menm gouvènman an depi sou Joe Biden, yo t ap eseye gade pou yo wè, Pou yo kapab dekouraje moun ki pa elijib pou azil yo pou yo aplike pou azil, yo t ap eseye gade pou yo wè avan menm ou elijib pou w aplike pou kat travay la si yo ka gentan rele w. E se pou sa n ap gade gen yon pakèt moun Biden la pandansetan gen de moun ki gen 12, 13, 14 an ki aplike pou azil yo poko rele yo, ebyen gen yon pakèt moun ki aplike pou Biden la sou 22 jou, sou yon mwa yo gentan rele yo pou yon entèvyou. E poukisa yo fè sa? Yo bezwen gentan pwosès azil ou a avan menm ou elijib pou aplike pou kat travay. Se poutèt sa, enben ki desizyon yo pran? Donk yo priyorize tout nouvèl aplikasyon y ap resevwa nan moman an la pou yo kapab gentan bare w. Oke. Donk pou yo kapab gentan bare w pou w pa gentan aplike pou kat travay la e se pou sa yo pran desizyon an. Mwen konnen ke. Gouvènman te anonse ke pa gen desizyon k ap bay sou dosye azil la. Y ap kontinye resevwa aplikasyon yo, e sa se yon bon bagay li ye pou moun ki pa genyen bon dosye pou azil yo. Ann di gouvènman pa chwazi bay desizyon. Pase, e si yo rele w yo fè entèvyou avè w, depi yo di tout desizyon sou poz, mentnan ou stil elijib pou kat travay, w ap aplike pou kat travay ou. Ni azil la apwouve ni l pa apwouve paske poko gen desizyon ki sòti. E se poutèt sa m t ap gade yon avoka ki t ap pale, li di, An, desizyon sa gouvènman an pran an, se yon desizyon ki an favè yon pakèt moun paske gen yon pakèt moun ki aplike pou azil, vrèman moun yo pa gen moun yo pa gen yon istwa, yo pa gen e yo pa gen yon azil ki fò, donk yo pa gen evidans pou azil la, se pa de azil ki ta pral apwouve, donk moun yo jis fè l pou yo kapab redouvle kat travay yo paske anpil nan kat travay yo koupe. Donk si gouvènman an ta di l mete desizyon yo sou poz pou tout rès manda l la, ebyen tout moun sa yo la, y ap toujou ka renouvle kat travay yo, menm si kat travay la se sou se pou 18 mwa, depi kat travay ou pral ekspire, w ap toujou ka renouvle l, w ap toujou ka kontinye travay. Donk nou pa konnen kisa desizyon an pral ye aprè, paske chak jou nou leve, Nou jwenn yon nouvèl desizyon. Mentnan gon pawòl kap pale fò sou rezo yo la e ki nan tout bal yo, ki nan CBS, ki nan Fox News, sa gouvènman an gen nan plan poul fè gen nan plan l poul fè pou 2026 la, mentnan yo vle cancel tout azil moun ki antre pa fwontyè yo. Nou poko konn kisa plan ye pou moun ki nan kategori azil afimativ yo. Nou konnen moun ki antre pa viza, moun ki antre nan Biden, moun sa yo nan kategori azil afimativ, e de fèt, se azil sa yo ki sou poz, yo di pa gen desizyon k ap sòti nan moman la a, donk y ap resevwa aplikasyon, Y ap schedule pou entèvyou men poko gen desizyon k ap sòti. Men an s ki konsèn moun fontyè yo ki prèske nan 4 milyon, ebyen gouvènman an ki sa l vle fè? Yo gon sou premye manda Trump la li genyen yon third country agreement so li te li te genyen de de kòman m ta di sa ki jan yo di agreement an kreyòl donk genyen de desizyon li te pran de konsè avèk lòt peyi. Kote yo kapab, de moun kap mande azil, yo kapab voye moun sa yo, ebyen nan third country sa yo. Sa vle di nan de peyi tankou Honduras, e tankou Uganda, ki lòt peyi ankò, donk te gen plizyè peyi, ebyen se sa gouvènman an konte fè pou 2026 la. Paske yo pa gen mwayen vre pou yo gentan trete ebyen anviwon 4 milyon kes. ki pending nan kous nan kout la donk yo vle an kelke sòt akò mèsi mèsi yè yo jwenn des akò avèk de third country donk de peyi tankou Honduras tankou Uganda ebyen se sa gouvènman an pral fè men fòk mwen di nou akò sa te gentan jwenn depi an 2019 sou premye manda Trump la donk yo vle retounen avèk akò sa mande jij yo pou yo ebyen. Pretèmine azil yo. Donk kisa pretèmine azil la vle di? Yo pa bezwen tann ou al nan entèvyou, yo pa bezwen tande w, donk yo sèlman dismiss azil ou a, fèmen azil ou a, epi a se moman la ice li menm li pral mache pran w, swa y al lage w Uganda oubyen y al lage w nan Honduras oubyen youn nan third country ki fè pati de akò yo. E fòk mwen di nou, sa ap pale anpil anpil anpil, e se tout gwo jouno yo k ap pale de li, donk se de jouno ki enspire konfyans, ann al gade ebyen kisa sa pral bay kòm rezilta, e byen antandi se pa yon bòn nouvèl. Men sa nou dwe konnen, gouvènman pa gen dènye mo. Kiyès ki gen dènye mo a? Bon m wè si nou entèli. entelijan ok kiyès ki gen dènye mo a gouvènman an menm sou tande gouvènman ap fè tout sa lap fè l pa gen dènye mo a e banm banm ede fòk nou edem fè live la dim kiyès ki gen dènye mo a isit gen moun ki di bondye bondye anlè nèt bondye anlè nèt ok moun ki di bondye yo m dakò alò e dènye mo a se lajistis ki genyen l e kisa sa vle di. Gouvènman an ka chwazi di li pretèmine azil ou a, li vle depòte ou nan yon lòt peyi. Avèk avoka w, ou ka toujou fè apèl ak desizyon an. Dayè, se yon desizyon ki byeze, se yon desizyon ki pa respekte dwa w, pase lalwa di, ok, so lè ou fè yon demand dazil, Menm si pa ta genyen matyè pou azil la apwouve, nan deklarasyon ou voye ale yo, men ou gen dwa a sa yo rele due process la. Kisa ki due process la? Yo dwe tande w. Yo dwe tande w epi pèmèt aske dosye a li swiv kou l jiskaske li rive enben nan faz final la, a se moman la, si ou pa jwenn rezilta ou t ap chèche a, donk ou gen 2 posiblite sa w rantre nan lojik Serve deportation nan si jij la akòde l avè w oubyen yo òdone depòtasyon w. Donk kisa ou dwe fè? Ebyen lè w tande bagay sa yo, ou menm ou dwe asire w ke w gen yon bon avoka si w vle kanpe batay. Pase gouvènman sa l di l ap fè a, l ap fè l. Si ou menm ou pa pran chemen lajistis, donk ou mache nan lojik la, efektivman, Donk yap fè sa yo di yap fè a. Donk youn nan bagay ou dwe konnen, jan anpil moun di l anba live la, ebyen se lajistis ki genyen dènye mo a. Donk gouvènman an ka anonse sa l vle, li ka di sa l vle, men depi ou menm ou konn kòman pou fè valwa dwa, ou konn kòman pou defann dwa, ou gen bon jan avoka, donk ou kapab pouswiv dosye a jiska, ebyen, pou l rive jiskobou.